Nou wè polisye sa tout moun konnen l. Tout moun konn Alex.
Alex ki sa? Alex ki ta ti Greg nan 95. Ok tout nèg konnen l. Gen tandot toujou ke nou genyen pou n. Avanse sou yo. An polisye sa gen. A monchè. Ou pa ka di sal gen ankò monchè. Nèg kap travay. Kap travay pou setout riven setout. Nèg kap fè sekrestasyon. Sa se kote lèl mete fo cheve.
Lè met fo cheve a pou fè kisa? Kidnaping!
Chak kidnaping yo fè yo fèl sou do vitelòm inosan. Paske e li ki pi gwo kidnapè k gen an Ayiti. Sa vle di yo fè w sèvi pon? Yo fè m sèvi pon, yo fè m sèvi zòrye. Epi yo menm pou yo ka pase. E pandan se tan kòb yo ap bay chak jou regilyèman bò Monte Crispo a, kiyès k ap prann? Bakòp BLTS. Alèk swadizan. Kòm yon polisye revoke, epi Alec gen aksè pou bakòp ap bal sekite lap fè kidnaping 24 sou 24, epi yap di se mwen kap met nèg kap kanbriyole moun, kap sekeste moun. Eske n ka konprann ki kote peyi a prale? An nou klè, imajine nou nou pase sou wout la jan n wè wout la fème a, ki bandi k ka pase pou lal fè yon zak nan wout la? Nou te konn tande sa nan zòn nan? Ki jan fè pa egzanp Kalmira Kantav tout otorite yo bò kote m nan youn pa janm kidnape? Pou ki sa e malere sèlman k ap kidnape?
Ou bay s 3 jou, nan 3 jou sa yo pa reponn ou, ki fòm mouvman w lan pral pran? M panse aprè 3 jou, aprè 72 è lan, tout moun ap konnen. M ap restatye m la pou m alète tout fanatik mwen yo, tout opinyon m yo, popilasyon m nan pou yo konnen kisa k pral fèt. Yon mesaj pou popilasyon Tòsèl la epi nou fè Popilasyon m ap toujou di yo rete a moral yo a 1, rete fèm e m toujou la pou yo, m ap toujou rèste la pou yo. Anyen pa ka fè m fè bak. Mèsi, mwen tou remèsye nou. De tout mèm, mwen menm, mwen klè ak desizyon m nan. Ariel Henry pa pran responsablite l, li kontinye ap kite, m te ka di w, fo polisye sa yo, endividi sa yo, bandi legal sa yo ap entimide zòn mwen an, mwen menm m ap demontre tout moun ke mwen pral frape pye m atè. Dayè, m pa enpòte, m pa ekspòte. M kwè ke n konprann trè klè sa m di nou an. M pa enpòte, m pa ekspòte. M pa al achte zam, ni m pa al achte bal.
Èske w te konn kolabore ansanm avèk Fantom 709? Fantom 709, si m di w ke m o nivo palè nasyonal, m o nivo la primati, m o nivo DG, m o nivo lè ministè, m o nivo lè direktè depatmanto, sè ke m fè pati de Fantom. Fantom se youn nan manm fondatè Fantom se youn nan rezon jodi a ki fè m ka pèdi building mwen se paske Elbe konnen trè byen kiyès ki mwen menm jounen jodi a l bliye men epoutan li pa sonje si menm bakòp li m gen patwouj ladan l li pa sonje si menm sekirite l m gen kòtèj mwen ladan l m vle l konnen ke. Gen yon jou lap jou. Leon Charles te leve pyel pi wo pasel. Men pantalon l pat bon, li te chire nan fo. Se yon menas ki fè pè ou byen eske se yon menas? Eske se yon menas pou fè pè pa rapò avèk Jezi Kris? Nou pa ka fè pè, nap chèche lapè. Sin tap fè pè, nou pa tap antre nan negosyasyon avèk leta ayisyen. Se paske leta ayisyen klè, li vle fè yon akò, men an menm tan ke yo ap mande m negosye, voye dè zotorite chita, fè dè miz an plas, e pandan se tan, yo menm y ap taye plas yo pa anba, swadizan ke yo panse ke yo ka vale, men poutan se koulèv li ye, krapo pa ka vale l. Otre choz, ou sot di konsa ou te gen avoka ou ki te chita pale ansanm avèk palè nasyonal, èske ou kapab presize pou nou? Mèt Jean Ernst Chéry, lèks batwonye de Mirbalè. E kisa ki di nan rankont ke. Pa gen anyen serye ki di, m di w lendi rankont lan pa abouti, on est mercredi yo envite l, 4 è l ap kite palè nasyonal nèg yo sekreste l. Kisa w te mande l pou planifye pou mwen?
Tout planifikasyon se gouvèneman konnen kisa l ap antann avè m aprè zak vandalis ke l fin fè anvè mwen menm. Kisa w mande?
Kisa m mande?
Reparasyon. Gouvèneman te fè apèl avè w? Definitif.
Jiska mentnan m genyen, yo voye Dorcena, gen Lalane, plen dotre k ap negosye swadizan. an favè gouvèneman. Èske w pa regrèt ke w te batay a kote opozisyon pou te. Jiska mentnan m pap janm regrèt paske m se yon òm piblik, m se yon Ayisyen, m deja konnen Desalin te di l se youn nan nou ki pou ranplase l. E dan nou an toujou plen de trèt. N ap toujou vanse. Politik ke n ap fè n pa ka fè bak. Èske w kwè nan batay w ap mennen an? Jiska mentnan, jiskobou n prale jiskobou e n pap fè bak. Sèl sa n konnen lajistis pap janm ret ajenou. Jodi a sa ka rive lajistis san feblès. Demen si Dye ve l pa ka pa sou pye. Se youn nan rezon. M te fè tout mwayen posib. M bay lapolis adrès mwen. Mwen envite yo si tout fwa yo bezwen m ki kote pou yo jwenn mwen. Men yo pa janm chwazi antre nan yon antant avè m paske yo konnen gen bagay ki pa ka pale sou tab. Èske ou toujou chita ansanm avèk opozisyon politik la? Jiska mentnan m toujou ap lite paske politik n ap fè n ap batay jiskobou. Ou chita avèk André Michel, Neel Cassy? Tout manm politik, tout konsiltan politik, nou toujou ap kominike. Sèl erè ki genyen nou chak gon patron tout moun konn patron nou se blan li. Ann pale de popilasyon.
Patron paw e blan an ye tou.
Tout moun konn patron nou se blan li chak nèg gon boss.
Ann pale de popilasyon an piske m konnen lè gen tir kap fèt nan zòn nan popilasyon sivil la gen dwa balanse ou menm antanke lidè. Komanw travay ansanm avèk popilasyon an? We sanble ke ou elwanye de sa ke nou di. Nou nan yon zòn aktyèlman ki envivab, ki enpratikab. Lanwit kou lejou gen detounasyon, lanwit kou lejou yap tiye chofè moto, yap tiye malere, swadizan ke yap chèche bandi. Pandan yap chèche bandi, lapolis pa janm di yon jou li arete yon moun, li konfiske yon zam. Dezyèm bagay ki pi sansib, pandan wout la plen inite espesyalize kidnaping nan ap fèt 24 sou 24. Kiyès k ap fè odè polisye? Pa egzanp, m kwè e medya nou ye, m ap ban nou yon ti feelback trè leje. Nou gen moriso tout nèg konn moriso yn nan dcpj Nou gen jimmy tout nèg konn jimmy yn o nivo de la dcpj Nou gen tan dotre ankò tout nèg konnen yo men pò kont nou menm Nou la pou n avanse avèk sa ke nou dwe avanse sa k enpòtan pou nou se fè sa la lwa mande pou nou fè Nou pa la kòm si pou n ap voye monte pou nap fè kòmsi fè pale de nou pou wè ke nap pase pou pi bon.
Sa vle di apre 60. Reprezante pa Ariel Henry kote ke nou gen yon semi gouvèneman paske nou pa gen egzekitif. Pou n raple l, pou n fè l konnen ke nou menm nou se sèl nèg ki pa janm pè, ki pap janm pè. Jodi a m konprann li trè fòmal pou Ariel gentan bliye pou l te. Nan nivo ke l ye a, se te san ki te koule, se te san ki te vèse, se te mò ki te fèt. Mwen konprann li trè fò ou mal, pou le CSPN, lè n pran CSPN nan, n konprann, lè n pran Ricard Pierre, nou pran DG Lapolis, nou pran Minis Jistis, nou pran Enteryè, tout moun konnen kiyès ki kiyès. Bon tout nèg sa yo mete ke yo bliye ke mwen menm, menm mwen menm ki te konn fè a, ke m toujou la pou fè e m ka defè tou. Pò kont, m ap raple tout mesye yo, pou yo aprann sonje ke mwen o nivo palè nasyonal, mwen o nivo la primature, mwen o nivo la direksyon santral de la polis jidisyè, mwen o nivo le DG, mwen o nivo lè dep direksyon depatmanto, mwen o nivo de tou lè komisarya. Pa gen yon kote ke fantom nan pa egziste. E m ap raple yo trè byen, lè fantom nan t ap kreye, yo sonje kòman l te kreye. e byen malere fantom nan ankò bèl e byen vivan. Mwen santi son desepsyon total kote ke mesye yo ap chèche dè zagiman, dè mwayen pou yo fè do m tounen pon pandan se tan ke yo menm y ap fè dè zak kidnaping, dè zak kabriyolaj swadizan ke yo se polisye. yo fè konprann ke yo an blende, y ap entimide tout popilasyon nan zòn nan, pran malere, mete yo nan blende pou al tiye, pran chofè moto, boule, yon fason pou entimide n. Mwen menm, tout nèg konnen, mwen se koulèv, krapo pa ka vale m. E m ap toujou raple opinyon piblik la, nasyonal kou entènasyonal, si kouri pa t gen bouke, anpil nèg tap gentan rive kote pou yo ta rive a. Atansyon pa kap. Objektif mwen jodi a, se pou m pote yon denonsiyasyon fòmèl, premyè lye, avèk Klivens se tout, swadizan, le direktè depatmantal Lwès 2, ki di ke l reprezante yon chèf nan jiridiksyon an, li mete de zinite spesyalize, Li mete dè blende, kidnaping nan fèt 24 sou 24, kiyès kap fè yo? Menm yo menm. Li gen Moriso, li gen Jimmy, gen tant d'autres. Chak fwa ke yo di yap konbat l'insécurité, kidnaping lan evolye pi rèd. On nèg swadizan dil itilize yon blende, si blende a gen 6 nèg ladann, lap jwenn 2 polisye kòrèk, 4 bandi. Fè 6 nèg ki ladanl. E kijan fè lapolis di lap trake bandi e bandi yo yo egzakteman o nivo de lapolis? Ann serye, an nou klè, nou menm medya, kòm swadizan ke se nou menm ki pi sible, map toujou mande nou poun kenbe lame fò. e pou n toujou rete vijilan. An nou klè mesye, m wè nou pase Tòsèl, nou te konn Tòsèl, nou te konn Taba trè byen. Yon lye ki te trè si, yon lye ki te trè vivab. Aktyèlman l envivab, li enpratikab e l gen sekirite chak jou. Li gen de zinite espesyalize chak jou. Travay la pa janm ka fèt. Mwen menm mesye, jodi an mwen pran yon desizyon. Mwen pote yon alètasyon par le CSP. Pn. Pou m raple yo, pou yo konnen trè byen, akouchman pouvwa sa, se te konbinezon pou te egzekite Jovenel ki mete l la. Tout moun konn kiyès ki kiyès. E tout moun konnen trè byen, pa gen yon moun ki konn fèt pa ka defèt. Jodi a la, mwen pote yon atansyon fòmèl, premyèman, a le Sekretè Jeneral du Palais National, pou l raple l avan ke l te rantre o nivo palè nasyonal ki altèkasyon ki te genyen. Mwen menm, inosan, kòm m kwè ke tout nèg ap voye monte, m se sèl nèg ki pa janm pè. Se youn nan rezon m gon adrès piblik, m gon adrès koni, m pa janm kagoule, m toujou lib, m toujou onèt e m toujou entèg. M ap di tout nèg sa, apar de jodi a, Mwen bay 72 heures de tan. Le gouvernement, le semi gouvernement, le CSPN pa pran responsabilite yo, swa dizan ke ak angajman ke yo gen anvè mwen menm, mwen menm mwen pral frape pye m atè. E sou te, sou tou lè fòm. Dezyèm bagay, si tout fwa Clevencet tout panse ke. l ap pran do m pou l itilize kòm pon pou l mete 2 nèg loudman arme pou ap kontinye fè 2 zak malonèt, fè kidnaping swadizan ke se mwen k ap fè yo, mwen pral demontre l tout nèg konn kiyès ki tout ki nèg, tout nèg konn ki moun ki ki moun. Non sèlman sa, m ap mande a tou lè antreprenè, tou lè vwazen ke m genyen de kote m, su la route de Tabarre, pa egzanp, El Shadaï, MSC, Valerio, Answit, answit, m ap mande nou pran anpil prekosyon, pran anpil atansyon apre 72 è pa m nan. Tann mo dòd mwen avan nou ouvri aktivite nou. Paske n deja wè kisa nèg yo vle pou peyi a, nou wè kisa ke y ap chèche. Mwen menm, m pa ta vle rive la. Men kòmkwa ke yo vle mete m an defi, m se sèl nèg ki pa janm pè nèg. E m p ap janm ka pè nèg. Lòt bagay map touche, mwen tyen aske tout nèg aprann konnen ke palè nasyonal mande m yon atansyon swit avèk zak malonèt yo te fè lendi dènyè yo envite avoka m onivo palè nasyonal diskisyon mete sou pye antant lan pa abouti an yo rekile l pou mèkredi dènyè mèkredi dènyè an sòtan mèt la onivo palè nasyonal mesye yo anlve l. yo sekreste l. Se byen konte mal kalkile. Tout nèg konn kiyès ki ki nèg, men mèt la te twò cho pou yo, li pa t ap kapab rete. Plan nan pa t pase, mèt la ankò libere. Yo chwazi entimide tout moun ki alantou m pou fè m pè, yo konnen ke m pa ka pè. M ap pote yon atansyon avèk polisye swadizan ki vrè polisye yo. M ap fè yo konnen trè klè. Lè w fin travay, ou gen yon zam nan men w, w ap kite zam nan nan komisarya. Lè w fin travay, ou te nan yon blennde, w ap desann blennde w pral lakay ou poukò w. Ou soti nan klas pauvre, ou soti nan klas malerèz. Pa kite oken nèg redi w anywhere. Kòm kwa ke nèg yo fè zòn nan tounen yon bidonvil. Y ap tiye malere, y ap tiye chofè moto. y ap boule chofè moto, y ap boule chany, y ap fè detounasyon regilyè, pèsonn otorite pa janm di anyen. Oksilyè lajistis ki se lapolis yo pran pòz ke yo pa oksilyè se yo ki lajistis. Mwen mande Bernard Sainvil ankò ki è le premye sitwayen di tribinal sivil de Pòtoprens, mon voisin, m swete w asime w de tèl sòt. Chavez. Josie Pierre Louis, Colonel Atouris, ou menm Pascal, le responsable du BLTS, m ap di w sa trè klè, ou gen terò nan zòn nan. Ou pran yon pakèt BLTS w ap fè fè detounasyon regilyè. Atansyon pa kapon. Kouri gen bouke ladan l. M swete ke jou jou jouk jou jouk jou a pou pa gen plenyen. E mwen m di sa mesye.